Alors bonjour et bienvenue les amis et m salye ou ou men kap suiv nou sou www.mycodesachetes.com et ou men kap suiv tutoriel sa sou website mwen m salye ou et jodi an ki sa m vin pataje avè ou e vin pataje avè ou kòman ou kapab fè yon cover menm jan avèk sa. Nou kapab gade nan entèfas eh, Photoshop mwen la, si n ap gade n ap wè yon cover ki make Happy Her. Ok, se li menm ke nou vin prezante ou jodi a. Avan nou kòmanse, si w ap swiv tutoriel la sou YouTube, mwen envite ou ale sou www.mycodesign ht. Cloudcom. Se la ke ou pral swiv, se la wap jwenn otokolan, se la wap jwenn tout modèl e png ke nou kite pou ou kapab telechaje gratwi. An pasan wap jwenn 2 trak plat PSD ke ou ka achte, ke ou kapab modifye nòmalman sou www.mycodizachte.com. Nap mete link lan pou ou nan deskripsyon yon fason ou kapab vizite sit nou an jodi an la menm. Pou kòmanse, e nou pwale sou klavye an, ann prezante nou aplikasyon an, sa se kalkyo ki nan bò la anba.

Ok, epi nou gen png nou an, plis nou gen rektang sa a meni, ki la, kote nou an ki maki 4 è, 8 è, ptm nan. Apre sa nou gen lòt kalk ki se 8 è, 4 è pou 8 è, ptm ki nou itilize. Pou fè dizay sa a, l trè fasil. Nou prale, n ap fè kontrol N, epi n ap prale sou fichye, nou prale nou pral nan kreye new. ou byen nou pale sport la an anglè ap di ou nuke ou byen ou pale nan ouvri ou pale nan kreye new ou byen ap klike sou kontrol n sou klavye an kontrol plus n kap baw yon nouvo kal lè nou rive sou nouvo sa wap bal yon tit an relel

La nou gon new calc. Yon new calc ann gade sa avan, men sa avan men kòman l prezante, sa aprè a tou men kòman li prezante. Pou n fè sa l trè fasil, nou pale nou pral chwazi nou pral fon background, nou pap itilize lòt background ki sou entènèt deja, nou pral fè pwòp background pa nou. Pou fè sa l trè fasil, pwale sou ba agoch lan ok, nou pwale sou peze je sou klavye a, ou ka peze je. ou byen ou pou ale sou la ou pou ale nan outi degrade nan chwazi outi pot de pentur ou byen nan peze je sou klavye a nan pres je sou klavye ojnatura ok la nou peze l e pi nou pa chwazi ki koule nan bay bag ga ou bag ga ou disa yon de gen avan li de gen koule ouj nan pre tounen nou pa bali yon menm koule a Epi nou chwazi koulè wouj la ki deja la. Epi nou fè klik dwa. Ou byen nou fè klik goch. Sou e tèfas. Kòve nou an ki te 720 pa 721. Medyatman nou gen yon koulè ki sep. An angle yo li sa red. Men la li sep. Li pa gen an yin. E pyes e fè. Si nap gade sa avan. Si nap gade la. Fon wè li gen yon koulè melanji. E si nap gade sa. Li gen yon koulè trè sep. Sa se premye kalk ke nou itilize kòm background pou dizay nou an. Pou nou melanje koulè nou an sou background nan, li fasil, nou prale sou menm kote nou te fè background nan. Sèt fwa si nou pap al nan outi pot de peinture, nou prale nan outi degrade. Nap klike sou outi degrade, epi nou prale anlè a la. Ok, nap klike la. Epi nap chwazi, e, nap chwazi sa. Wouj vè ou, ou menm ou ka chwazi nenpòt koulè ou bay fon an. Epi nap vin la. Ap kite seleksyonè w li, nou pap chwazi youn. Pyès nan sa yo, sa se pou ang lan, la sa se pou ang, sa se pou lozanj ki se souke. N ap chwazi o milye, epi n ap fè klik goch sou background nou an, epi n ap drage l avèk pwen anba. Wap wè jan w wè trè sa pa, trè a pase sou fon an, se konsa pou kite l. Ba w, fò wè nou gon chanjman koulè ki fèt. Ok. Wè fonse, egzat. Fò nou wè gon chanjman e ki fèt sou fon an. E pi nou pwale la ankò, nou pwale nan sa, nan pou balon lòt ti koulè ankò. Ok. Egzat. Kon wè kounye a klavye e koulè nou an li menm avan, men e fò e avan ki koulè l te genyen e apre fò ki koulè ke li vin genyen kounye a. Kounye a la nou pou ale nan premye dizay la e nou pou ale sa nou mete nou pou ale mete png an dabò. Foto ke ou te dekoupe, ou te fè dizay ou a. Sou pou ou gen foto ou gen an sou. lavi sou òdinatè a, li fasil, wap jòs pran foto a epi ou koupe li, jen te moutri kòman pou te koupe foto nan de fasyon te moutri kòman pou kèt, byen kòman pou te koupe yon foto sou Photoshop. Si pou kou gade l nou envite wale gade l kounye a, nap mete nan lè a la pou ou, nap mete link la nan ti an lè a pou ou, gade nan notifikasyon k parèt an lè a, ou ka al gade kòman pou de koupe yon foto sou Photoshop. Avan nap pati, nou pwal chwazi png nou an. Imediatman ki nou wale sou chwazi PNG nou an. Ok. Sa, nou chwazi PNG nou an. Ok. Nou chwazi PNG nou an, epi nou depoze li. Avèk nou drage avèk klik goch. epi nou drage avèk souri epi nou depoze li sou fon nou an. Mezatman li depoze, nou gen pou nou deplase li avèk klik goch sou objè an epi nap drage li avèk souri a pou nou mete l nan pozisyon ke nou vle mete li. Epi nap fè entè pou nou seleksyone, pou nou deseleksyone. Apre sa, pou nou efase e sa ki sou entri an, ki nou pa itilize sou background nan, pa bliye fò nou toujou seleksyone kalk nap itilize a. Si m vle itilize background nan, map seleksyone kalk. 1 an ki se background nan. Pablo ka renome kak yo si w vle pou renome sa w fè doub klik sou li epi w ap me ba l non si w vle. An nou fè egzanp nou ba sa png foto. Ka renome kak yo si w vle. Apre sa nou ka ap rele sa an rele sa background. Nou rele l background. Epi nap seleksyone kal foto a paske se li nap itilize. Epi nou pwale la nan gom. Nou va klike sou gom. Epi nap vin la. Sou fon an. Epi nap di ok. Epi nou pwale efase. La fon nou ekil pran nan imaj an. Li tro gwo. An al seleksyone yon ki piti. Ok. Nou seleksyone youn ki pi piti. Kon wè la, tèks yo li menm li efase nòmalman sou fon an. Kounye a, nou te gen premye dizay la ki te gen 7 karakt. E la nou gen 2. Nou rete 5 karakt pou nou ajoute pou nou fè yon dizay konsa. Ki kat nou pral ajoute kounye a se api. Nou pral ajoute api. Pou ajoute yon tèks ki trè fasil. Ou pral klike sou tèks a goch wap wè sin T a. Klike sou tèks nan pike. E pi yon fwa ou klike sou li, gen plizyè dimansyon tèks ou ka ekri. Eske ou vle ekri yon tèks konsa? Eske ou vle ekri yon tèks konsa? An vètikal? Oubyen eske ou vle ekri yon tèks orizontal? Oubyen eske ou vle yon ti maske de tèks orizontal oubyen yon ti mas de tèks vètikal. Se sa ke ou ka chwazi gen 4 opsyon de tèks ke ou ka chwazi nan pati sa. N ap chwazi outi tèks orizontal epi n ap fè klik dwa oubyen n ap klike sou souri a oubyen n ap fè klik goch pe enpòt sou fon dizay nou an epi n ap fè caps lock, majiskil, epi n ap ekri HP. Imediatman fin ekri api, n ap seleksyone, epi nou pale la. Outil de deplasman, n ap klike sou li, epi n ap drage tèks ou an. Yon fwa ou klike sou outil de deplasman, ou ka met tèks ou an kote ou vle, pandan se tan ou ka modifye l a tout kote ou vle l. Pou modifye tèks ou an, li trè fasil. Nou pale nan ba a dwat lan, e n ap gade si nou wè l, l ap rele li pwen A, pwen A ki siyifi karaktè. Yon fwa n kin rive sou karaktè, n ap klike sou Isi pou chanje tèks ou a. Èske ou vle itilize yon lòt tèks? E si tèks sa ou pa ta genyen, ou ta vle konnen kòman pou itilize tèks sa a, ou kapab di nou sa nan kòmantè a. N ap montre ou kòman pou itilize lòt tèks sou Photoshop. Paske tèks ki gen aktyèl sou Photoshop yo manke resan, gen lòt tèks nou ka pwopoze ou pou itilize menm jan mwen menm mwen fè l. Apre sa, pou n agrandi, fò n wè nivo ke l rive a se avèk 72 e ki pa satisfezan pou mwen. Pou ajoute yon règ pou fè l vin pi gran, ou kapab fè kontrol T, ou kapab fè kontrol T, ou seleksyone kalk lan, ou fè kontrol T epi ou peze chif pou pa de modifye tèks lan epi ou kapab agrandi. Ou byen, kontrol Z, wè la lè w fè kontrol T, fò wè kòman tèks la li menm li te defòme. Fè kontrol Z pou nou retounen nan plas. Ou byen nan kòm ap vini la, nap peze ok pou nou seleksyone, nap vini la nap mete 172, nap ekri l, epi nap fon klik deyò, tèks nou li vin chanje. Ou byen nou fè 200, klik deyò, tèks nou li vin chanje. Ok. Li vin ti maskil, li vin vini, nou fè kontrol T, nou ret redwi nan size la. Happy. Ok. Ki sa k pase? Nan premye diary lan konn wè anpil li menm li te pi gwo epi li te parèt an pa png foto ke m te itilize a. Sa trè senp. Nou pwale, nou pwale sou png, n ap drage l pou nou mete l anba, n ap fè klik goch sou li epi n ap desann li, nou pwale mete l anba png nou an. Rapid vit fè nou wè l trans pase pa anba pnh nou an. Dezyèm bagay ke nou ka fè pou nou agrandi gwosè a, n ap fè doub klik sou Happy, nou fè doub klik, epi n ap parèt la, nou prale nan Contour, n ap klike sou Contour, epi n ap fè doub klik sou Contour, epi n ap prale n ap seleksyone fon an, jwenn la, an n ba l type, fò nou wè koulè a la li nwa. Nou pa vle koulè nwa paske nou vle pi gwo. Nan fè dlo koulè blan. E pi nou di ok. E pi nou pral redwi pou nou pa fè teks nou an twò led. Ekzat. Happy. E pi nou di ok. Ni an nou pral gade premye dizay nou an. A pi yon ti yon pi gwo. E nan fè yon ti kontrol te. Yon dimansyon yon kò. A pi yon peze chif pou pa defòme teks ou a. Ok.

Epi na fè kontrol T pou nou agrandi. Kontrol T. Egzanp, si nan gad premye a, apre o a koman li te prezante. Ok. Kounye an apouti nou sou dezyèm nan, nou prale, la fè menm travay nou te sot fè avan, an prale pou nou la, e o la li menm, jen li. Ok, wè li. Kounye an la, sa pou nou fè, nou te pou nou fè, nou prale sou o, nou ap chanje teks nan. Nou pa piti sou teks sa, nou pa piti sou yon lòk teks. An piti yon teks, egzanp, nou piti sou sa, egzanp. Nou pran sa. Semèn 1 nou te itilize tout bò a. Epi n ap fè kontwòl T. Epi n ap agrandi. Ok, epi nan wale sou api, nan fè pou menm pou api, fè de menm, epi nou wale, nan seleksyonil, non, se pa kèk sa sa, Pa bliye ou menm kap swiv sou la la se abone avèk chanèl la ok abone sou apresye travay la abone tou avèk website nou an ki se www.mycodizashtreet.com e se la ou pou trouve PNG ke ou bezwen pou fè pwòp dizay pa ou san ke ou pa al nan pèdi tan pou

Nou prale sou Happy pou nan wè ki stil tèks nou te itilize. Nou prale nou wè nou te itilize keep kal. Epi nan kopye l. Keep kal. Epi nou prale sou dezyèm nan. Nou prale sou Happy anko. Epi nou prale ekri la. E fasil nan pe ekri fasil. Nou ekri keep. Keep kal. Baw. Keep kal. Ok, se li nou te itilize. E li rapid vit, ou e, li chanje. Mwen rapman li chanje, koun ya nou pal agrandi li. Mwen agrandi li. E, nan fe kontrol te. Kontrol te. E vi nan koukye sou chif. Mwen agrandi. Vil kat. Mwen te chwazi ya. Nan menm dimansyon. Mwen premye disa ya.

Al. Seleksyone or. Nou seleksyone or. Ok. La seksyon yon mi bay. Nou fè kontrol T.

Epi n di entè. E si n ap gade isi. Gade isi. Gon ti diferans. Diferans se ke tèks O la li menm li gon lòt koulè. Li fasil n ap klike sou O. N ap seleksyone kal O la. Epi n ap ale la. Epi nou va chwazi ki koulè li te gen. Son joun. Epi n ap vin depoze l la. Rapid vit. Koulè nou an li menm li chanje. Kounya n rete la nan premye pati an. N te itilize yon dizay. Yon stil. E png. Kongratilasyon. Nan anglè yo di congratulation e an fransè yo di entonsi. Ebyen nou pwale la nou pa itilize l e nou pwale sou PNG epi nou pwale nou chwazi PNG sa. Ok, nan wap jwenn li sou website la disponib pou ou. Epi nou pwale la entonsi. Ok, nou drage li, nou vin sa vè sou Photoshop epi nou depoze li. Nan premye pati nou an, epi nou te poze li la. Rapid vit nou poze li, nap drage li pou nou agrandi li, nap fè chif, pa bliye mete chif pou pa defòme dizay la, pou l ret avèk tay nòmal li, epi nou fè yon ti agrandi, epi nou di ok. Kounye a la fon nap gade, an nou gade nan premye dizay nou an, dizay la, PNG nou fèk mete a, li te pase. anba tout tèks yo, men lè nap gade nan pa nou an, li pase anlè tèks yo. Sa al trè fasil, nou pral chanje l. Pou n chanje l, nap fè menm sa m te di nou ki ta lè a, nap fè klik goch sou li, nap drage l epi nap mete l anba tout tèks yo. Rapid vit fòk nou wè l pase anba. Kounye a nou rete, nou prale pou nou ajoute 4 è 8 è PM. Nou prale isi, nap klike sou onglè sa la, nap seleksyone l, epi nou pral chwazi koulè a la. Nap ba li yo koulè tèks la. Nap fè klik sou koulè a. Epi nap ba li koulè tèks la. Nou di ok. Nou ba li koulè tèks la. Epi nou vini la. Nou fè kontrol te. Nou redimansyone tèks nou an nan sa eske nou vle la. Pa bliye la ou ka fè.

png foto nou. Epi nap redimansyone, nap fè kontrol T, pou nou redimansyone, pou nou redwi nan tay nan. Epi si nou bezwen panche, nap fè kontrol T ankò, epi nou pale nap depoze sou nou an sou kote l, lèl gen fòm sa nou prezante la, nap kapab vire l, nòmalman. Epi nap kapab di enter epi nou pwale nan text epi nou pwale ekri e Ctrl-Z Nou pwale nan text Nap fè text Nap redwi Nou pap bezwen gwòsè text la nap mete la 18 epi nap mete 4 è tire 8 è PM Epi nap seleksyone l. N ap ale la. N ap bay epi n ap mete an blan. Nou mete l koulè blan. Epi n ap drage li. N ap mete l la. Epi n ap fè kontwòl T. Pou nou ranje l nan fòm ke nou bezwen nan. Epi nou ale la. Chif. Epi nou agrandi. Nou mete nan menm fòm avèk e rektang nou. Ok. Kounye a nou pral gade ti premye dizay la. Nou te mete e ki stil di tèks nou te itilize pou li. Nou te itilize je, je ou ya. E nou pral li la ankò. N ap klike sou. Ok. Nou klike sou li. N ap retilize. N ap fè seleksyone pou n ekri. N ap ekri 0. 0. 0. Ya. Epi nou di ok. Epi n ap fè yon ti agrandi l tou piti. Mete la 48. Rive nan fè kontrol T pou nou chwazi size ke nou bezwen, stil ke nou bezwen pou nou depoze teks nou an. Ok. Yon fwa ke nou chwazi, nou fè yon ti redimansyone tou piti. Nou vin la anko. Epi nou fè yon chif, nou fè yon ti redwi tou piti. Depi li peze Enter fò nou text yon lim li gentan chita ak pozisyon. Kounye a nou rete yon setyèm e dènye kalk pou nou ajoute a. Se yon text nap fè la. Epi nou prale la nou prale nan text. Epi nap fè klike sou fon an. Epi nap ekri deseleksyone mayiskil epi nap www.microdesignaht.com Epi nou seleksyone l. Nou itilize klik. Epi nou vwale nan karakter. Epi nou vwale nan teks. Epi nap itilize yon teks. Kien nou kap itilize vle nap met tag. Mwen yon lè yon dizay nap met tag. Mwen ka mete sa kte semp. Se future speak said word. Ah John said word. I don't speak English my friend. Ok. E nou klike sou li. Epi nou vwale sou. 12 an nou mete sou 14 nou an mete sou 18 18 ap bon egzat epi nou drage nou mete la vek pozisyon ni epi si nap gade avan e apwè. Se tout sa ke n te pote pou ou sou chanèl Mayko Dizay la. E si w ap sipòte travay la, se abòne avèk chanèl la, like, kòmante, epi ankouraje travay la. Se te yon plezi e pou nou te pote tutorial sa pou ou. Si tout fwa ou pa ka refè dizay sa nòmal, nou pral mete fichye yo pou ou. Nou pral depoze yo pou ou sou www.mayko Dizay nan png gratuit, nan PSD gratuit. Ou pral kapab telechaje. Pou pwojè a jan l ye a, yon fraz sa w ap ka remodifye tèks yo nòmalman, w ap tou jwenn png sa, w ap tou gen aksè avèk tout png ke nou itilize la yo nèt, w ap tou gen aksè avèk imaj yo, w ap sèlman ale sou www.mygodesign, w ale nan PSD gratwi e w ap ka telechaje modèl sa gratwi san ou pa peye yon goud. Papye tranzaksyon de pèyman ke nou itilize sou sit la se pa PayPal, yon fwa ke ou gen yon kont PayPal e ou gen kòb sou kont PayPal ou kapab itilize achte. de tanplat gratwi sou www.mycodesignaht.com Pou anrejistre e fichye sa, e an bon metòd enfomatisyen, an bon metòd e pwogramè, w ap sèman fè kontwòl S pou anrejistre pwojè w la, men gwen yon ti pwoblèm lè w fè kontwòl S, si w te gwen lòt pwojè la deja, ki sanse gen menm non avè l, oubyen si w pa t bay. e pwoje w la yon non, li trè fasil pou li ranplase premye sa ou te gen deja. Pou evite sa, ou pral nan fichye, ou pral ale anrejistre, ou byen anrejistre sou. Lè w fin rive sou anrejistre sou, w ap renome tèks ou a, oswa w ap gade premye a la, m te gentan anrejistre pou mwen, si w vle sa m pral mete pou nou talè, nou ka pral telechaje. Si nou rive sou anrejistre sou, la nou wè foto PSD. Se la se fichye PSD a ki w ap kapab anrejistre.